Frè m ak sè m ki dan le mond kòman nou ye kòman nou ye. Mwen di 3 kout ayibobo pou nou tout spesyalman moun kayiti kap fon travay la on travay ki vrèman ke nou te bezwen lontan lontan lontan ke depi plis ke 1 an ke map di konsa pèp ayisyen pa pèp ki lach m pa konn pouki nou chita nap pran tout bagay tout sa ki fèt kòm e menm yo menm nan anko ki te met bandi yo yo konn tout moun ki la nan gwo statistik yo, yo fè w konprann ke se 700 e kèk bandi ki genyen. Nou pa ka gen 700 grenn sanzave, 700 vagabon ki pran pèp an otaj. Mwen m ta p di li lè li tan pou n te rale manchèt nou, pou n te pou n te goumen a zam ke nou genyen. Byen lontan m ap di sa sou rezo sosyo. Se pou n goumen a zam ke nou genyen, tout moun ap di o sa sa nou ka fè avèk e. Avèk gwo zam fann fwa ke bandi genyen, nou plis ke yo, nou plis ke yo, e sa m toujou di moun, machin pa frape tout yon popilasyon, ok, l ap pran de twa grenn, men l pa ka pran tout moun. M di twa kout ayibobo pou lapolis, paske anvan lè yo te pete je nou, yo te konn ap fè nou bay pèp lan gaz pito, kounye a lè yo kòmanse manje nou youn pa youn, grenn pa grenn, je nou ouvri, kounye a nou fè Sa ke pèp nou an te konn fè. Depi se sanzave, se vagabon ou kite pèp la manje ou. Se sa ki te rele jistis ayisyen. Pa t gen afè ke wi e ap vin pran pòz sesi sela, tout franse chili chichi. Bagay sa yo, yo vin rantre nan mitan nou pou bay nou konfizyon. Lontan e sa k fè depi gen depi pa gen. Sitirans pa gen vòlè. Kounya on kominote fin twouve ke tout ton moun pa vòlè, ou pa moun, tout ton pa nan on seri de vye aksyon, ou pa p regle anyen, yo vin defòme brenn on popilasyon. Li lè li tan. Epi, sa m te ka di, pou moun k ap vin fòse pran pòz ke, o se frè nou, se frè nou yo ye, Nou pa dwe ap tiye pwòp frè. Gade, m gon sèl pawòl pou m di nou. Wè, lè w se Ayisyen, si gen moun ki gen timoun bò kote w k ap tande voice lan, e pa voice timoun m ap fè la. Lè se Ayisyen w yo, gen de kout vouzan pou w ba yon moun avèk yon kout ti kle monte ti kle desann. Ok? Paske se ta fè ke o bandi se frè. Anpil nan yo k nan dyaspora a, e vòlè yo ye, y ap manje kòb bandi an tou. Bandi gen. Kout lajan ameriken pou yap voye vin tekè bil yo esak fè yo vin kanpe ap defann bandi mwen m sèl sam te ka di moun sa yo e ti kle moute ti kle desann m te ka di nou avèk tout gede nan tèt mwen alon nou vouzan dat on pèp ap soufri dat on pèp ap mouri nou fout mare pèp lan ni anwo ni anba nou marel mistikman nou marel nan tout sans pèp la soufri yap pran tout kat kwen lemond. Yap pran imilyasyon tout kote epi pou nap vin pale kaka sa la kote nou te ye tann dat tan sa e bandi yo te gen te gen pitye pou moun bandi yo te konn se frè se sè yap vyole tout ti moun 8 ans yap fon seri de kadejak ansent fanm fon seri de malpwòpte epi kounye a pou nap vin kanpe nan figi moun pou nap di ke se frè piga n sesi piga n sela moun ki te fonde nasyon pawòl Dessalines ou konn sa l te di efrayons tous ceux qui seraient tante de ravir notre liberte. Malpropte sa yo nap rele frè a, se yo k fè peyi a pa ka mache, yo k fè peyi a pa ka vanse, yo k fè diaspora pa ka antre, yo k fè diaspora pa ka, tout bagay mare, moun pa ka al lan sud, Moun nan no paka desann, moun ap pran tout wout, wout pou sot la pou al potoprens se paket wout rak moun yo ap pran, yo pran pèp yo mete nan eta sa, epi pou nap vin pale m de frè, frè de ki la kiyèl, epi m tande yap vin pale ke son pèp barbar, pèp barbar kisa, gade anyen la, la frans ap met dife tout kote. E m pa tande nan al rele moun la France yo pèp barbar non. Pou kik je crois en Dieu la yap mete du feu tout kote wi. M pa wè nap rele yo pèp papa, nap rele yo iletre, nap rele yo sesi nap rele yo sela non. Pèp ayisyen sa e pèp ki pi swa. k egziste. Gen de kote l on ti gaz monte. Pèp la mande anraje. On pèp pa gen a bwè, li pa gen a manje, li livre a li menm, li pa gen sekirite. Tout peyi ap gade l, y ap fè nou, y ap pase nou nan kaka, y ap woule nou nan farin. Tanto y ap vini, tanto yo p ap vini. Kounye a, kou nou livre a nou menm pou n fè sa n gen pou n fè, epi kounye a la pou nou ta. Se pou pèp ayisyen an di, men kwa manman w, men kwa papa w. Depi mesye Leblanc, ta bezwen vin antre dyòl li nan koze nou. Se pou n pase manchèt nou, koulin nou, pou n di men kwa manman w, men kwa papa w. Lè nou fini avèk yo, nou fin pran sa a sapat, se pou n pran lòt yo tou. Oke? Lòt bandi ki swadizan bandi legal yo. Operasyon Bwa Kale all the way. Bwa Kale l ye papa. Se kanpe batay. Pase yo fè twòp. Sètase. Enough is enough. Tout vye jounalis yo Mache pran yo. Tout sitirans se pou l fini. Lè n fini e pou n al anbasad la. On peyi gen 10 depatman, li tèlman gen swadizan NGO, l gen èd nan tout kwen dan n. Se pou n al kraze kwi devan yo, on bagay senbolik. Pou n al kraze kwi devan tout anbasad yo pou n moutre nou pa bezwen èd yo ankò. Epi pou n kanpe plante lakay nou. Se pou n pran ni Bandi ap sapat, bandi legal, pou n mache pran yo, mache pran jounalis yo, lè blan an vini pou l foure dyòl li nan koze nou, pou nou di l konsa, bwa kale all the way, men kwa manman w, men kwa papa w, paske nou wè, sa yo rele second amendment lan, ke ameriken an kwè pou l touye moun pou li an, se peyi Dayiti k bay li, lòske n ap fè, n ap fè sa n gen pou n fè, nan esklavaj. Yo di konsa si n pa mete yon fren, paske Desalin ap mache libere tout moun tout kote, l ap rive sou nou, yo vin avèk sè Kenamèn mèt lò sa wè ameriken prè pou l tiye, depi wè w tande pale pou retire zam nan men ameriken, pou retire bagay sa yo di w se libète yo. Yo pa dakò l. Depi yon moun pa dakò pou second amendment sa a la ou pap janm ka prezidan. Epi kounye a pou y ap vin kanpe, pou y ap vin defann sa k te ban nou libète an. Lè yon moun bandi, se terè wi k fè fas a terè. M te di w m ap pale yon pakèt kaka, yon pakèt malpwòpte y ap ba yo nan liv. O! Vyolans? Vyolans de ki maher? Lè yon moun bandi se yon vyolans parèy li pou l jwenn wi. Se pitit ogou feray nou ye nou bliye ki moun nou ye nou se pitit ogou nou se pitit dantò pae depi dantò parèt li parèt tou tou djanm tou move dantò pa janm parèt lakay ou non pou l pa move e pitit ogou nou ye. Pitit feray, nou sèvi lwa se pou lè nan danje, lè nan gaje, pou l pare kou pou nou. Ogou feray, moutro, moutro tire manchèt, fò l moutro bare tou. Antouka, sèl sa m ka di, s on konbit. Medam yo, lè mesye yo deyò a, fè bwa kale, fè manje pou yo, chèche dlo pou yo, tout, tout, tout moun ladan l, tout moun ladan l, ede, ede, ede, paske se nou k viktim plis antanke fanm. Sèl sa m ka di, pa lage, kote n kòmanse a la, Nou pran san nan yo, mache pran yo tout nan tout kwen peyi an pou nou gen lapè. Ase sèt ase. Ayibobo bon travay. Èzili Freda. Nou toujou la pou n ouvri je pèp nou. Ayibobo.